Bonjou bonswa chè telespektatè telespektatris e oditè oditris de Kadans TV byenveni lan Deba pou n vanse yon emisyon ki pase di lendi o dimanch sou Kadans TV e nou konnen le dimanch a 3 zè won kon boul e nou antre live kote nou pèmèt ke moun patisipe lè nou ouvè ling telefòn nan pou yo fè dè sijesyon dè rekòmandasyon e fè dè doleyans tou e poukwa pa e ede nou konprann e ansanm kòman peyi sa ki se peyi dayiti ki peyi pa n nan kòman nou ka travay ansanm pou n fè l retounen la pèrl dè zantiy malgre tout tèt chaje k gen la malgre tout pwoblèm malgre tout tribilasyon. Si se premye fwa ou jwenn ak chanèl la oubyen ou konn sou chanèl la deja men ou poko janm abòne a chanèl la ebyen klike sou bouton sa k make subscribe paske n ta renmen rive a 100 mil abòne e nou prèske rive nou pi pre ke n pi lwen e klike sou bouton sa k make subscribe e jan pou abòne a chanèl la si ou pa genyen yon account. e tankou mailing account e sou gmail e ou mèt fè li fè yon account sou gmail lap pi fasil pou kapab e abòne a chanèl la e si ou menm ki la men tankou ou pa konnen kòman pou fèl e mande yon ti neve ti nyès mande pitit ou e nenpòt ki moun ki ka ede w fè account account gmail account lan epi a partir de sa wap ka abòne a chanèl la, sa vle di lè w abòne a chanèl la chak tan nou monte san pwoblèm lap voye emisyon an ba ou lan smartphone ou, lan tablèt ou, lan computer w e lan televizyon lakay ou. Jodi a anvan nou prezante nou ka di emisyon jodi a la nou vle fon ti pale. Yon ti pale tou kout kòm mwen di nou, emisyon yo p ap twò long, malgre gen de lè n di sa epi emisyon yo konn ale odela de 30 minit. Peyi Dayiti se pou nou tout li ye. Ke moun ki an Ayiti, ke moun ki aletranje. Nou tout ta renmen peyi a, yon peyi kote l fè bon de viv. Nou konnen pa gen ankenn peyi k ap janm pafè. Men sepandan, n ap genyen yon minimòm pou n ka respire, viv e fonksyone lan peyi nou. Nou menm ki aletranje, lè peyi a pot ko rive lan sitiyasyon nou ka di ke li ye kounye a la a, lè se vakans desanm, Nou toujou al fè vakans. Map pale de moun ki ap viv aletranje yo, kominote ayisyèn aletranje a, sa nou rele dyaspora a. Kèlkeswa vakans de Pak, yo ale. Lè genyen vakans ete, sezon estival, kote gen fèt chanpèt, yo ale. Kisa sa fè? Sa pèmèt ke ekonomi nou an. li menm li jwenn yon stimilus, sa vle di li jwenn yon ti tchotcho ki pou pèmèt ke li kontinye grandi, pou asyèt fiskal nou ka grandi. Paske pa bliye, lè moun nan sot aletranje, lè n pale de aletranje, soti depi Repiblik Dominikèn pou rive jis an Swis, an pasan pa Lafrans, Lèzetazini, Lekanada, Brezil, Lachin, Itali, e chili tout lòt kote ke ayisyen ye yo vin avèk lajan menm lèl pa vin anpil anpil kòb men kanmèm sa yo vini an lèl depansel nan peyi an li antre lan ekonomi an e se sak fè nou remake pandan prèske 13 mwa ekonomi ayisyèn nan ap atrofye. Paske nou tèlman fè grimas, nou tèlman fè betiz, nou tèlman jwe ak peyi a, moun ki ta sipoze la pou pèmèt ke gon stabilite, pou gen envestisman ki vin fèt, pou moun vin fè vakans lan peyi yo, kounye wap gade pou wè gen anpil ayisyen malgre Repiblik Dominikèn nou ta sipoze mete yon anbago sou li, men kòm etandone nou bezwen vin pi pre lakay. Anpil Ayisyen frè n ak sè n yo, pou vakans dete sa a, yo blije al an Repiblik Dominikèn, y al fè vakans. Èske n konprann? Pandansetan, ann Ayiti, nou gen anpil bèl sit istorik ke moun yo ta renmen vin vizite. Nou gen anpil bèl plaj kote moun yo ta renmen vin rilaks yo. Nou gen anpil zòn nan vil de pwovens yo kote gen moun ki ta renmen vin fè touris lokal. Men malerezman, te gen yon gwoup moun ki deside lan sosyete a, yo pa p kite Ayiti fè yon pa kite yon pa nago. E nou wè moun sa yo, yo itilize popilasyon an, yon pati lan popilasyon an pou m di, pou yo fè yo fè eskonbrit lan peyi a pandan se tan, yo pa menm rann yo kont se kraze y ap kraze pwòp tèt yo ankò. E vin jwenn pi rèd gon ekip oligak kowonpi, yon ekip boujwa santi, alò m pap pale avèk tout moun paske nou konnen tout règle gen eksepsyon, gen de moun ki fè pati de klas boujwaz lan, gen de moun ki fè pati de klas ekonomik lan, ke se rud travayè yo ye. Se moun ki respekte lalwa. Se moun ki renmen Ayiti. Se moun ki respekte prensip. Se moun ki pa lan kontrebann. Se moun ki pap lan fè zam antre. Se moun ki pap fè dwòg antre. Se moun ki pap akapare lajan Leta, mete grif yo sou Leta. Men sepandan, gon lòt pati menm, oligak kowonpi, se boujwa pouri, santi, boujwa salòp, eskize mwa lekspresyon. Paske, lè yon moun ap trete. peyi ki pèmèt ke w vin gon fasilite pou viv, ki vin pèmèt ke ekonomi pa w a fanmi w ap byen mache, ou ta sipoze respekte l, ou ta sipoze okontrè travay pou pwoteje peyi sa a, pou pèmèt ke ou vin fè plis richès toujou. Paske pa bliye, lè moun ke nou asosye a oligak kowonpi yo t ap antre lan peyi Dayiti, yon tè dakèy avan tou, ki te ouvè bra pou te resevwa yo, se moun ki t ap antre avèk ti malèt an tòl a boyo lan pye yo, oun sèl grenn kanson sou yo. Nou akeyi yo, nou ouvè de bra ba yo, yo antre lan peyi a. Yo travay, pa gen pwoblèm, yo se, yo travay di, pa gen pwoblèm, men sepandan, yo vin rive oun lè, kounye a la, olye yo pèmèt ke. richès kreye lan peyi a paske se konsa ou ka pèmèt peyi a vin bon ou menm ki antre la ou gentan fè richès ou ou kreye anplwa ou kreye richès pou lòt moun vin pran asansè a monte tou men non se pa sa yo fè okontrè yo itilize lajan ke yo genyen an pou yo manipile de politisyen rabi de politisyen koupyon. de restavèk oligak kowonpi pou yo mete Ayiti lan eta li ye la an 2022 a. Kote tout lòt peyi ap avanse, ap fè pwogrè, nou menm n ap fè bak a tout vitès. Kadans TV, wòl nou, devwa nou. se sansibilize, se pèmèt ke nou konprann Ayisyen an Ayiti e aletranje kòman nou ka sibmonte obstak sa yo, kòman nou ka sibmonte obstak sa yo pou nou ka vin gon peyi kote l fè bon de viv paske se rèv nou. Rèv nou lan kadans se lavansman e le pwogrè de la Repiblik Dayiti. E se sa k fè nou toujou ap denonse tout abolotcho, nou toujou ap denonse tout kriminèl. Tout moun ki la pou detwi Ayiti. Paske nou menm nou vle kon lòt gwoup dòm e de fam, yon lòt klas politik emèje. Nou bezwen yon lòt klas ekonomik emèje tou. Nou bezwen tou yon lòt klas sosyete sivil emèje pou n ka pèmèt ke Ayiti ale de lavan. Jodi a la a se ankò yon fwa avèk anpil tristès kote m ap tande. Kriminèl kap denonse kriminèl. Asasen, restavèk oligak kowonpi kap denonse youn lòt. Mwen te toujou di yo, menm jan yo te fè konplo pandan katran simwa pou yo te asasine karaktè 58 tièm prezidan ki eli par le pèp jiskaske ya rive asasine l fizikman le 7 jiyè 2021, n ap pale de Son Ekselans Jovenel Moïse, Prezidan de la Repiblik, don nou te gentan depi 8 jiyè 2021, prezante l kòm ewo nasyonal, paske li ofri vi l an sakrifis pou je nou ka ouvè, e je nou ouvè vre, e je popilasyon ayisyèn nan ouvè vre, ke se moun k ap viv ann Ayiti, ke se moun k ap viv aletranje. Nou te konn toujou di nou, Gen de kriminèl notwa ki jwenn, nou ka di, senpati yon gwoup moun nan sosyete a, e sa k fè yo jwenn senpati an se paske gen yon près koupyon, yon près restavèk, yon près se pou grenn diri a bwat lèt ke yo nan laprès la. paske yo fasilite de seri de moun ki ta sipoze dèyè lè bawo vin pran lapawòl sou moun e se konsa yo vin vann moun sa yo kòm sovè Dayiti pandan se tan moun ki tap travay tout bon vre pou pèp la, pou sosyete a, pou peyi a yo te fèl pase pou yon kriminèl, pou yon asasen, pou yon diktatè jiskaske asasinenl. Erezman mwen di nou lan près kap monte a la a, kap emèje a, nou gen jèn jounalis kap emèje. Jèn jounalis, m pap janm di li twò ta, paske il nè jamè twò ta pou byen fè, ki kòmanse, gen de jounalis ki kòmanse pran konsyans e yap pwente di dwa pwoblèm yo. Jodi a la a m pral pataje avè nou, Revelasyon ankò ke Caleb Jean Baptiste li menm l ap kontinye fè e fwa sa a se sou Nenel Cassy. E lan dènye emisyon nou te fè a, nou te mande dcpj pran nòt, nou te mande komisè gouvènman an pran nòt paske se konsa pou nou voye yon siyal klè bay sosyete a ke nou p ap padone okenn bandi, okenn kriminèl pou nou pa mete nou lan menm panye avè l. An nou tande jodi a la ankò yn fwa, nou sonje lan Dèlma 40 B, kote ekip kriminèl Nenel Cassy a, yo te asasine Pierre Matilus. Pa janm bliye sa. Nou menm lan Kadans TV, n ap toujou raple nou sa. Ebyen, jodi a la gen plis revelasyon k ap soti toujou. Paske pa bliye, dcpj jiska prezan la, Kouto ki te nan machin nan ki gen anprent bandi kriminèl sa yo, Nenel Cassy avèk gwoup li a, se kouto sa ke Pierre Matilus te gen lan men l ki t ap defann tèt li lè ekip sa t ap vin kidnape l. E pa bliye lan epòk sa pou yo te ka voye prezidan Jovenel Moïse ale ou di mwens pou yo te ka asasine li, yo te mete yon presyon, yo te itilize Fantom 509, yo te itilize Vitelòm, gang Tòsèl la, nou sonje tout bagay sa yo. Sa vle di, e yo te menm tou rive lan yon kote, Menm ansyen majistra Pòtoprens lan Youri Chevry ki te fè pati de asosyasyon de malfetè sa ebyen yo te ap antre ladan pou yo ka fè kidnapin, kraze peyi a yon jan pou yo te ka destabilize Ayiti. Kòm mwen di nou, Prezidan Jovenel Moïse yo asasine l men l ap toujou ret koke lan gòj yo. L ap fè yo depale, l ap fè youn vann lòt paske kounya la a lè. nou ka di pwason an mal separe, ebyen kounye a la moun ki te lan menm krim, moun ki tap pwoteje kriminèl yo, moun ki te pwopòz se avoka pèp yo ye, avoka e kòman kon konnen yo kon tèl bagay politik, yo gon jan yo di w se se se prizonye politik men pandan se tan son bann kriminèl yo te konn al lage, ebyen jodi a la a. Deblozay pete lan mitan yo e m toujou di nou sa, lè sa fèt mwen byen kontan paske se konsa pou nou ka konnen malgre n te deja gen sispisyon, nou te deja gen anpil enfòmasyon ki montre sa men lè se youn lan mitan yo ki vin di sa egal sa kounya la pa gen voye wòch kache nen, pa gen wout pa bwa, dcpj, komisè gouvènman an fè travay nou. An nou tande kòman ankò yn fwa Caleb Jean Baptiste, ap denonse kriminèl Nenel Cassy elatriye. An nou tande kòman bagay yo te dewoule.
Dèyè miray li tap di. E mwen vre yon pinga ba li. Nenel, Senatè Nenel. Gon bagay ki rele rezèv an dwa. Sekrè pwofesyonèl. M pap janm trayi sekrè pwofesyonèl mwen paske yo fèm prete sèman pou sa. Men. Nou konn poukisa l di l pap janm trayi sekrè pwofesyonèl li a? Se paske se li menm ki toujou al libere kriminèl yo. Depi yon moun fè yon krim, fè yon zak nenpòt ki bagay, misye se li menm ki itilize enfliyans li. Ou sonje alepòk, yo di w yo se, yo gen yon asosyasyon de avoka k ap defann prizonye politik. Depi yo di sa, jij pè e. la m pa konnen leta pè paske yo pè mo sa depi w di prizonye politik tankou ou se yon grenn e se sa yo te konn itilize pou manipile moun e se misye tou k al defann tout moun sa yo lan dcpj lan lajistis sa vle di li konn tout sa e sa fè l itilize li di l pap li pa ka devwale tout bagay paske akoz de jan l te jire e li te prete sèman. pou zafè pwoteje, m konprann sa, sa se konfidansyalite ant avoka e kliyan l, men sepandan, lè bagay la rive nan pwen sa la a, yo ka some misye lan dcpj pou l vin pale wi, avoka a. Yo ka some l, paske kounye a la a, bagay la vin sanse rive sou lan tout près la. Eske n konprann sa? Sa vle di kounye a la pa gen sekrè pwofesyonèl ankò paske li vin nan près la, yo gen dwa e voye manda pou ba misye, pa pou arete l non, men pou l vin pale a tit de temwen paske se li menm ki ouvè bwat de pandò la. Ann tande.
Atansyon pou dcpj pa rete pa rete kyes?
Senatè Nènèl poukisa gen yon bagay ki rele sekrè pwofesyonèl m pa vle met sekrè pwofesyonèl mwen deyò Senatè Nènèl si w pa fè Darry poze si nou pa poze n ap kontinye a menas sektè demokratik.
Sa se jeren kap pale.
Chèmèt son menas ou fè donk fò w di wap di sekrè pwofesyonèl vle di wap menase moun nan. Non mwen pa menase mwen di map.
Mwen tande men se sal ye ou di moun nan.

Mobilizasyon an te. Chè mèt, chè mèt, pandan w ap di sa, m ap presize pou ou, w ap di sa kont Daniel Cassy, mwen menm pandan m ap antre la, il y a 5 à 10 minutes, gen o mwen yon ventèn de moun devan k ap manifeste kont ou, k ap di le kontrè de sa w ap di a. Se, èske ou konprann sa mwen vle di? Si se vre, èske ou wè reyalite a? Amen, se byen. Pa gen manifestasyon deyò a? Wi.
Èske nou byen konprann? Amen, di, e m fè yon ti fè an piti, gade m. Jwenn mwen al gade. Banm sak pase la gade. Se moun a kranpon kap gade m. Se moun a kranpon kap jwe la wi. Epa nèg yo pap jwe se map jwe ak gwo ekip men nèg yo se kranpon yo gen nan pòch nan pye yo e si nènèl pa poze map fè dezile charite l e m klè sou sa. Bon kou ta m trè serye.
Wap depoze yon plent pou li
fòmèlman.
Bon kounya m klè sou sa.

ebyen misye se li ki chèf gang ki te chèf gang chalon paske komisè Muscadin Jean Ernest Muscadin li menm te kraze gang sa e se youn nan rezon ki fè misye toujou kontinye ap fè anpil demach pou l wè si l ka fè revoke komisè Muscadin lan tèt pakè Miragwàn gang chalon ki t ap detwi moun ki t ap tiye moun ki t ap kidnape moun

Otomatikman ke clameur publique soti konsa a travers de sa misye di la a, komisè Jacques Lafontant, komisè gouvènman Pòtoprens lan Jacques Lafontant ta dwe sezi otomatikman. E m pral mete presyon pou sa fèt. Paske Caleb Jean Baptiste, misye. akize dirèkteman Nenel Cassy e tout moun te deja konnen paske dosye a lan dcpj. Sa pou dcpj fè, se yon rekizitwa denfòme sipletif pou yo voye bay dcpj epi pou tout bagay fini wi. Epi pou yo reouvè dosye a la epi pou yo mare kriminèl Nenel Cassy wi. Ann kontinye tande. Tande se te konn ap fè tout bagay lan. Fò yo mande arete Nenel Cassy ladan l. Si yo mande arete Caleb Jean Baptiste, fò yo mande arete Nen, fò yo mande dosye Smith Vincent an, lè yo te di l te boule, lè yo te di l te boule tout bagay yo, fò yo al dosye sa, fòk yo jwenn li, fò yo gade ki enplikasyon Nenel ladan l, èske pa Nenel ki Mèt te fè l fè Caleb, tout mèt bagay. Caleb, M p ap di anyen anplis eskize, ankò mèt nan sa Caleb, a. nan, mèt Caleb.

pou ti blan dosye dosye ti blan labi kabinè destriksyon lontan dosye ti blan epa kounya m pote plent m pa pote plent kounya pou ti blan e gon bagay pou m di w sektè demokratik tap toujou kraze nan dènye lè a ou pap janm wè majori michel yon kote pou l pou l trayi rosemila e ti frè a. Sa vle di kwa? Majori pap janm trayi rosemila.
E nou konnen kiyès ki Majorie Michel la lan sdp men Rosemila peti frè la gen anpil moun ki la pat sonje kiyès li ye. Nou sonje majistra Akayè a ki te kanpe an kwa kont administrasyon Jovenel Moïse la pandan 4 an 6 mwa ki tap destabilize mete gang nan zòn Akayè anben se te Rosemila peti frè anben li menm li fè pati de inite Sorel Jacinthe se ekip inite a li ye.

Nan tout pakou m paske m pa t li pa t janm nan m pa t janm retwouve m ladan l Majorie se yon moun ki di twòp pawòl sou gwoup antanke yon moun li manke ritm e m te toujou di sa a ve dire yon lè m te menm di kijan l fè li te minis kijan l te fè minis nan ki peyi pou yon moun ap di tout jan de bagay sa yo san nivo san kapasite e pou w tande l te minis e anplis Ou tande l te sek dirijan, pòt pawòl, Mèt Caleb son atis, mwen mwen vle atire atansyon w sou sa. E depi semèn dènyè an ap resevwa dè dirijan, ke se swa sdp klan André Michel Marjorie Michel Ricard Pierre, sdp e klan Nènèl Cassy a, gon ansanm de revelasyon frakasant, yonn ap denonse lòt. Eske sa kap pase jodi a pa anvi. ba yon seri de moun rezon pou di se afè pa nou nou t ap regle lè nou te batay kont Jovenel Moïse. E m pral ale pi lwen, gon seri de dosye, pa egzanp dosye asasina prizonye politik, se pa paske la a nou antren de fè Jovenel pase kòm yon sen, lwen de la. Ok, Jovenel gen tout sa k li trennen dèyè l kòm pasif e aktif. Ok, men mentnan, vouzot o nivo di sektè demokratik e popilè oubyen di w lòt sektè demokratik e popilè, èske la a, Nou pa fè moun ap doute sou modèl batay nou te konn di n ap mennen. Banm eseye reponn kesyon pou jounalis la. Nou pase 4 ans 6 mwa nap eksplike sosyete a son asosyalsyon de malfetè ke moun ki te lan lopozisyon kounye ap vin sou pouvwa lan peyi dayiti te ye. Paske sa sèlman yo te wè yo pat wè byennèt sosyete a, yo pat wè byennèt pèp ayisyen an, yo pat wè. Yon peyi kote nou ka di tout bagay ka mache byen, e pa sa yo te wè. Okontrè, sa yo te wè, se te retire bgy yo ban m mete pa m pou yo te ka vin fè gagòt. E yo fon yo bati yon opinyon, yo fon kapital politik ki baze sur le mensonge et la diffamation. sur la violence et l'intimidation pou yo te ka lage peyi a la a. Men n te konn toujou di yo, e n te konn di popilasyon ayisyèn lan tou, tranzisyon pa janm pote anyen pou ankenn sosyete. Si tranzisyon te konn pote yon bagay pou nenpòt ki sosyete, ebyen nou pa tap gen pri ke n gen la a. Anvan nou kontinye avèk sa kap fèt la la a, ban m mete pou nou, ban m mete pou nou la a e kèk pri, kèk pri paske nou menm lan Kadans TV nou toujou renmen lè n ap fè yon, lè n ap di yon bagay pou nou pote prèv. Ann mete kèk pri, ann mete kèk pri pou pou oditè, oditris, telespektatè, telespektatris yo ka wè lan nivo ke bagay yo vin grav. E pa bliye, m pa janm bliye ti bagay sa, Steven Benoît, Youri Latortue, André Michel, yo di w depi Prezidan Jovenel Moïse pa la, Pap gen kidnapin ankò, tout bagay ap vin wòz, lan wobinè tou se myèl avèk lèt kap koule tèlman tout bagay ap bon. An nou gade kèk pri avè nou la a. An n gad kèk pri avè nou la a. Men menm an n ale. Yon sak diri, yon sak diri. 3750 dola ayisyen. Wap miltiplye l pa 5 si w ta renmen konn konbe goud li fè. Yon ti sachè spageti 100 goud. 2 ti zèl poul 100 goud. Yon galon lwil krisòl 1750 goud. Yon ti bwat somon rika

Sa se tròkèt la, men chay la. Sou prezidan Jovenel Moïse, li te 72 goud pou yon dola. Jodi a la n ap pale avè nou, ki se, ban m ban nou egzakteman, jodi a se samdi, samdi 13 out 2022, li 155 goud pou 1 dola ameriken. N a konprann, lè bann kriminèl yo t ap di nou si prezidan an pa la, se lèt ak myèl ki pral koule lan peyi a, Men Eber te toujou kanpe lan kadans TV, mwen goumen avè yo, paske m toujou di yo tranzisyon pa janm pote anyen pou ankenn peyi. Ann kontinye tande kòman y ap kontinye denonse. Kriminel sa ki detwi peyi dayiti.
Bon jovenel moïse yo. Bon menm moun nou di k mouri ki se des asasina politik nou te lage sou do pouvwa eske se pa m rat kay ki te konn ap manje pay kay nan yon certaine mesure jis pou lage chay la sou do jovenel se eseye nap eseye konprann pa rapò a sa kap pase. Men sa k gen la a, afè ou tande divizyon sektè demokratik e popilè, m ap di pèp la pran responsablite w, kale je w e swiv mwen, swiv mo dòd mwen, m pa janm pale yon bagay de manyè inosant. M pa janm pale yon bagay de manyè inosant. E m ap mande senatè Moïse Jean Charles bay yon ti kout men a bay bay yo te di se ou ki te desann dola a, fè yon ti jan bay dola a gentan twò wo. Kot bay bit goud la m vle tande l, m pa gen kan m pa gen bòs. M vle tande l, m pa nan demagòg a pèsonn. Pou bagay, sa k. Fè ke bagay sa a. Andre Michel vin pa gen menm enterè avèk Nènèl Cassy. Eksplike sa. Nènèl nan tèt li, li gen 2 bagay k ap jwe nan tèt li la, ekip li ap jwe ak la pa vè. Yo anvi fè l tounen kandida o Sena, nan depatman l. Yo anvi fè l kandida laprezidans. Li pa vle pèdi tout baz yo paske sektè demokratik la bese nèt. Konparativman avèk Andre Michel, ki gen yon sèl altènatif se a fè ase lajan pask oubyen kenbe presyon an jan l konn ap

Bon bagay, fòk peyi a konprann reyalite a. Mèt Robinson Pierre Louis, ke m pwofite mande liberasyon l san kondisyon, paske fòm nan pa bon, m pa antre nan fon dosye, m pa konn fon an, m pa antre ladan l, m mande liberasyon Mèt Robinson Pierre Louis san kondisyon, Sekretè Bawo Bawo Pòtoprens, Sekretè Federasyon Bawo Bawo Dayiti.
Lè yo site non yon moun, nou menm wòl nou antanke direktè dopinyon, analis politik, jounalis, fò nou di n ki moun moun nan ye, Robinson Pierre Louis nou fè plizyè emisyon sou li, se sekretè jeneral Bawo de Pòwoprens e Bawo Dayiti, manb kabinè, ansyen manb kabinè paske yo revoke l, minis jistis lan, ki t ap fè trafik denfliyans lan zafè zam ki te debake lan bato Miss Lili lan Pò de Pè a. Nou sonje, misye te itilize enfliyans ke l genyen antanke moun kap travay avèk minis jistis lan pou l te mande komisè gouvènman Pò de Pè a pou te libere 2 moun ke yo te mete anba kòd lan dosye kagezon zam avèk bal ki te antre Pòdepè a. Se li la a kriminèl ki rele Caleb Jean Baptiste la ap mande pou yo libere a. Se konsa mesye sa yo fonksyone. Sou administrasyon Jovenel Moïse lan, kèlkeswa moun ke lajistis oubyen lapolis arete ki patisipe lan krim, lan kidnapin, lan asasina, yo di w se prizonye politik. Yo di w se pèsekisyon politik, anpi asosyasyon de malfetè sa a, bann avoka sa yo ki erije tèt yo an asosyasyon de malfektè, ki konstitiye tèt yo an asosyasyon de malfektè, dayè nou wè asasina mèt Monferrier Dorval la se anndan bawo de Pòtoprens lan l soti tou, e Robinson Pierre Louis pou bokou ladan paske non l te site ladan. Paske yo di nèg sa yo se konsa, paske fò yo lap yap manipile, manipile jistis lan, manipile peyi an. pou yo ka jwenn sa yo vle lan koze fè zam antre, lan koze libere kriminèl, asasen pou lajan. Ebyen, se Robinson Pierre Louis sa a misye ap pale e misye di w pou yo libere Robinson Pierre Louis, yon nèg ki fè trafik denfliyans pou l fè libere moun ke arete lan koze. bato zam ki te antre Pòdepè a. Ann kontinye tande.
Gon bagay ki pa klè pou mwen. Mèt Robinson Pierre Louis, li nan menm kabinè avèk Mèt André Michel depi lontan anpil ane, nan menm kabinè davoka a. Alò pou moun k ap tande, fò n raple, fò n raple Robinson Pierre Louis arete nan kad dosye sa. Kabinè, m ap pale de kabinè davoka. Non, yo pa nan menm kabinè, menm lokal, nan menm espas. Oh! Mwen menm, m al trete avèk Mèt Robinson Pierre Louis, men biwo l, men biwo, men biwo Mèt Robinson nan, Men biro mèt André Michel la. M konn al trete avè yo. Non sèl espas.
Non men m se kòm si nou la a, nou la a. M al trete dosye avèk mèt Robinson Pierre Louis. A mwen ke se yon kabinè, men menm biro sa a, ou ka gen biro la, ou ka gen biro l, epi se de kab, de moun k ap dirije l. A mwen ke l konsa. Men si m rantre anndan studio a la a, m wè men biro pa w, men biro pa l, se yon sèl kabinè pou mwen. Oke? A mwen ke li ta genyen. A mwen ke l ta genyen, konprann byen wi, men kòm ou ta konprann Mèt Robenson Pierre-Luc t ap mennen batay sa a, men biwo moun yo menm kote, epi m raple m Mèt André Michel te di l ap mennen 5 mwa a zewo eksetwa yon bagay konsa, epi sa vle di yo te konsilte l lè l te di yo revoke minis eksetera, yo konsilte l sou chwa minis jistis la. Sa vle di pou yo pral livre Mèt Robenson Pierre-Luc konsa pou Mèt André Michel pa ta konsilte ankò. Sa vle di fò nou. Ankete, Eske Mèt André Michel pa genyen yon bagay poul wè nan arestasyon sa a? M jije ilegal ke Mèt Robenson Pierre-Louis li menm li Dakò. Enben mèsi anpil Mèt Caleb Jean Baptiste paske Ingenieur a la. Bon, e m te vle pataje sa avè nou ankò yn fwa, e nap di nou si se premye fwa n vin ak chanèl la, ou di mwens konn sou chanèl la deja, pa bliye abòne a chanèl la, pataje, pataje, pataje, like, kòmante pou n ka pèmèt ke emisyon plis moun wè l, plis moun tande l, paske nou menm kòm nou toujou di sa, Sèl e inik bi nou se lavansman e le pwogrè de la Repiblik Dayiti. N ap di tout moun a demen pa bliye demen dimanch 3 zè won kon boul n ap live epi pou nou pèmèt nou fè emisyon an epi n ap ouvè lign telefòn yo lè lè a rive pou n pèmèt nou patisipe. N ap di tout moun pase yon bòn sware e a demen pou yon lòt emisyon Deba pou n vanse. Babay tout moun.